Gen de ti magi n paka pa vin avèk. Ah wè.
M pa konnen si nou gen tan devan nou ankò men kanmèm nou oblije, nou oblije fè l wi. Ne serait-ce que pour le bonheur des femmes, m panse ke l enpòtan. Sou pwen sa, Tchòl, gon pakèt bagay k ap pase nan milye. mizikal ayisyen an menm. Pa egzanp, djaz pa vle jwe avan, e dè djaz ke repwoche se yo ki toujou jwe aprè. Resamman, pa two lontan, m wè gen gen moun ki te enpe amè kont yon atis fanm, m vle pale de Anie Alerte. Bon, pou m kanpe sou 2 sa yo sèlman, men sa ki sitou enterese m, m ta renmen gen pwendvi w sou li, menm si kesyon djaz pa vle jwe avan, toujou gon pwoblèm, e sosi sa ki plis atire atansyon m, se 2 moun avèk anpil eksperyans, pli de 20 tan de karyè dèyè yo, e ki stil nan sa menm. E sitou lè n konsidere menm. Se pami pi gran yo. Nan sa, èske pa gen lòt bagay ke, èske yo pa te ka ofri nou yon lòt spektak? Lè n konsidere 3 sòti Grand Orient sa yo nan domèn nan menm. Ki sa w panse menm jiskavan? M ta renmen gen ide w. Alò,
ok Luma, donk m salye w, nou salye tout moun, e mèsi paske w la. Wap ka jwenn li sou YouTube, sou Cholmayk. Wap jwenn li sou Facebook sou Pawoli Jemay.
Donk pase abone, like, kòmante. Nou se de moun ki trè ouvè sou gon sijesyon, yon kritik kèlkonk, nap welcome li. Nap kontan tande w, dayè se pou ou nap travay. Pa bliye pase nan Chòl Mike sou YouTube, abone, like, kòmante. E monte sou Facebook, tcheke Pawoli Jemay. abòne, like, kòmante. Epi patajel pou plis moun wèl. E alò pou m reponn ou dirèkteman, mwen menm gen bagay lima chak fwa m wè kòmsi nan pozisyon m ap pale de yo sa deranje m. Poukisa sa deranje m paske m toujou Ap gade sa kap pase a letranje, sa kap pase. A lechèl entènasyonal.
Yeah. Imajine w, ann serye, gen bagay ki parèt stipid, m kalifye l kòmsi se de moun ki stipid. Yo egoyis epi yo gen, yo konn di nan lang kreyòl la, yo gen lespri koridò.
Pa bliye ke wap pale de nenpòt ki moun la, wap pale de Richie, wap pale de Ti Jozeni, wap pale de Roberto Martino, kèlkeswa moun li a, m ta ka di menm bagay pou Pou Makel Jakson, m te ka di menm bagay pou Gawou, m te ka di menm bagay pou Makel Bòlton, si yo te nan lojik sa a. Jay-Z etsetera. Bon Mexico Luma, ou son, ok, banm pran klas kreyòl la. Lè yon pwomotè chwazi fè klas kreyòl la, pou kiyès nèg yo pral jwe? Hein? Epi pou konbyen moun yo peye klas kreyòl la pou l jwe? Èske yo di klas w ap jwe pou 15 moun e kreyòl la w ap jwe pou 3 moun? Yo pa peye w konsa. Yo peye w pou w vin jwe. Yo di w ok, bal la ap fèt tèl lè. Tèl l ap kòmanse a tèl lè pou l fini a tèl lè. Sa ka rive gen ti enkonvenyan ki ki pwodui ki fè ke bal la pa kòmanse a lè. Men mon ami, yo peye w pou vin jwe. Pe enpòt lè ke yo mete w pou w jwe a, sa pa regade w. Menm si yo mete w pou w klotire festival, yo mete w pou w jwe a dizè di maten, a midi, Sa pa regade w paske yo peye w pou w vin jwe. Ok, ekskize, m dakò kote w pral li a men pa w kont, eske piblik la li menm la pa gon pa de responsabilite? Le poukwa? Mwen tande yon pil moun k ap pale de sa, notamman swa de manadjè djaz e chantè. Resamman la m tande le trè gran maestro Ti Blan
te pwente le dwa sou yon bagay konsa. Sitou aletranje, piblik lan pa deplase bonè. Non, wi.
Kèlke pa, ou santi, menm piblik lan sa deranje lè gen diskisyon nan mitan djaz yo.
Se menm piblik sa. Menm piblik sa tou ki kèlke pa gon responsabilite ladan l. Wi. Paske yo deplase trè ta. Wi, jiske la, Kòm si ou bay piblik la responsab? Non, mwen di ou, yo gen yon pa de responsabilite. Paske, banm di ou byen, si yon sware a nevè, pa egzanp, an n chwazi fè Maestro T Blan konfyans, tout lòt moun ki pale de sa, epi piblik la ap deplase a minui, a inè. Non.
Luma, Kèlkeswa bal la ap fini a 3 zè 30, piblik la vini a 3 zè, sa va Melo? Non men eske djaz la ka jwe kounye a san piblik? Non, ben eben map vini. Alò m ta map vini kote w ye a. Map tann ou. Bon, bon, bon, bon, ann gade pou n wè. Nou konprann ke feeling atis lan, Alcide èske w la? Feeling atis lan Ou di mwens atis lan pap gen menm feeling, li pap gen menm sansasyon si lap jwe devan yon piblik de 10 pèsòn pa rapò a yon piblik de 200 a 2000 moun. Nou konprann se pa menm feeling nan. Paske tout otan atis lan wè plis moun devan l, Toutotan atis la wè plis moun devan l, li plis santi l nan po l, li plis santi li gen atansyon. Enben malgre sa ankò, gen yon depasman de swa atis la dwe fè pou l di, a non Kevin, menm si m jwe devan 5 moun, Pa gen pwoblèm. Menm piblik sa a nou ou di ki responsab d'une part. Son kesyon.
Wi wi wi. Fò pa akize m.
Bon menm bon ti blan pou m ti blan ban m pale avè w maestro ti blan. Anpil respè pou ou nèg okap. Ban m eksplike w maestro tu blan ti blan. Ou wè nèg yo fè m di tu. Ou konnen m ta p di ti blan tu è se sa m ta pral di a wi. Ok. Si piblik la te konnen gen klas kreyòl la aswè a, bal la ap kòmanse a dizè, ebyen fòk yo la depi nevè trant. Si yo konnen egzakteman bal la ap kòmanse a dizè, fòk yo la a dizè trant Poukisa pou yo pa rate anyen nan sware a, piblik lan t ap deplase bonè vin nan bal la. Sou pwen sa, sou pwen sa Chòl m dakò avèk ou. Men pòkont m te fè mansyon de Maestro Ti Blan, se pa paske li te dakò avè l, men l te fè yon pase sou sa kote ke souvan fwa piblik lan deplase trè ta. Men li menm li pa gen pwoblèm. Dayè l te di ke l renmen jwe avan menm. Paske ann pa bliye, Tropicana se youn nan djaz ki plis disipline. Donk se pa paske l te dakò avè l, men l te fè resòti sa. E li pa sèl moun. Men w konnen, youn nan bagay selon mwen menm ki koz sa souvan rive, Ou konnen tout avantaj gen enkonvenyan. Wi wi wi wi wi alo wi wi. M gen enpresyon rezo sosyo li ranje li deranje an menm tan. Sitou pou nou menm ayisyen ki souvan fwa m konn tande de moun k ap di sa kèlke pa e ke yo gen rezon selon mwen byenantandi. nou pa itilize entènèt vrèman a bon esyan, nou mal itilize l, se kòmsi nou pa t ko pare. Lagranverite, m panse djaz yo, kisa yo pè sitou yo an konpetisyon, gen ki an polemik, Le fait est que piblik lan pa deplase bonè, djaz lan pa vle al jwe avan pou lòt fan ki deplase ki pa fanatik li an pa kouri fè video al lage pou l al di djaz sa a fè pisin. Wi, l ap jwe pou chèz ak tab. M panse se la veritab pwoblèm lan ye. E se sa k fè tou, mwen te poze w kesyon an, m pa t estime, m pa t panse selon mwen menm, m pa t panse selon mwen menm bagay la te sipoze pran yon tèl dimansyon, pou l te menm vin ap pale de kesyon de koulè po, e pou ta vin menm rive nan pale de nèg anwo nèg anba, nèg pwovens, nèg pòtoprens.
N ap, n ap tounen sou bagay sa, n ap tounen sou bagay koulè po a, men n ap gade je avan je aprè a. Luma, tout sa se de linyorans. Se klas la kreyòl la k ap jwe. Yo pa ka di kreyòl la fè pisin, yo pa ka di klas fè pisin. Kritik lan ka vini sou do e klas e kreyòl la si, si, si klas jwe a, a dizè, moun yo poukò vini epi pou yo di, men ni klas fè pisin, se kreyòl la ak klas y ap di. ki fè pisin. E malgre sa tou, jan w sot di talè a, yo pa itilize entènèt la, kòman m ta di sa, pou le byen ase souvan, yo pa itilize l pou le byen. Men, fè pisin. Nèg sa tou, li pa gen yon sèt, li pa gen konsyans. Nèg sa ki parèt a telefòn li nan pòch li a pou l di, men li wi, men kreyòl la fè pisin, men klas fè pisin. Fò nèg sa tou gen konsyans pou l di tèt li, kèt, djaz sa kòmanse jwe, djaz sa jwe avan, moun yo pa sòti bonè, se sa k fè pou kò gen moun. Ol, dezyèm.
Se la fenomèn sòlda djaz la rantre ki pa jwe, ki pa rann endistri a twò, yon twò bon sèvis. Sèvis, vwala.
Donk lè sa a, fòk nèg ki gen ti telefòn kap mache koupe lage bagay sa yo, nèg sa dwe gen yon sèten fòmasyon, nèg sa dwe gen yon sèten konsyans tou. Men, kisa ki koz? Li konnen, si l di klas fè 2000 moun, pa gen moun ki ka okipe l. Men si l lage 3 moun kanpe, li di klas fè 5 moun, pisin men nèg yo ap nwaye, li konnen pral gen 50 mil moun k ap gade l. Or, li gen enterè nan 50 mil views la, li pa gen enterè nan 3 views an. Donk se ton mal pou 1 byen. Jisteman, kounye a, Luma m ap kite w pale, se nou tout ki pou pran konsyans nan sektè a. Se tout moun pran konsyans. Manadjè a pran konsyans, mizisyen an pran konsyans, e e e e nèg kap koupe lage a pran konsyans, blogè a pran konsyans, epi pou l di tèt li kèt mesye nou sipoze nou dwe abòde bagay yo on lòt jan. Kesyon jwe avan e e ankò Luma, ban m eksplike w on bagay. Ou pa tande sa maestro Richie te di? Se li ki envite kreyòl la Si pou kreyòl la fè bal li pou kreyòl la envite klas lè sa a, klas ap vin pwenti lje avan, qu'est-ce que ça veut dire? On maestro. Nan kalib Richie. Justement, ap fè jan de bagay sa yo. Pwoblèm nan tou, ou konnen sa ki à l'origine de ce problème dont tu parles? C'est le fait que Luma gen yon djaz, Tout nèg sa yo la se mizisyen, Junior se mizisyen misye, Alcide se mizisyen, Luma, Luma di tèt li bon je suis une force dans dans le tchemay, kòman yo, m se yon gwo djaz, epi kounye a Luma tonbe fè bal, tu te transformes en promoteur.
Mwen, mwen m panse jisteman ou touche de pwen ki ekstrèmeman enpòtan. Ou pa ka, ou pa ka mèt djaz pou wap. Mesye sa byn pase kesyon klan sa kesyon klan sa e se sak fè m te pale dè le debi gen dè verite ki ap pale tou ba nou dwe pale byen fò menm m panse kesyon klan e nan depasman de wol ke nou souvan fè twòp nan etchenmay la li kreye pwoblèm paske sensèman mwen menm sa deranje m sa deranje m paske la on pale de la on pale de Richie Richy vle di sal vle di an. Ti Diozeni vle di sal vle di an. Roberto Martino dayè mwen grandi fan mesye sa yo. Grandi fan mesye sa yo. Mwen grandi fan mesye sa yo. Donk li pa sèlman mwen menm. Nan lè nap leve nan lè nap grandi Ou pa ka di m w ap leve pou w pa t apresye Richie, pou w pa t renmen Richie, pou w pa t renmen Roberto, Ti Gio, pou sa mesye sa yo reprezante. E jodi an, nan nivo, nan kalib mizisyen mesye sa yo ye, pou aprè tan de siksè, aprè tout tan de karyè, sa m panse gen de bagay mesye yo te ka ofri plis. Paske ou konn yon bagay? M panse ke tout moun fotif. Ou wè m te menm oze mete piblik la gen yon pa de responsabilite. Wi mwen m pa responsabilize piblik la. M pa responsabilize l non. Paske si si prensipal konsène yo vrèman te jwe wol yo, piblik la t ap fè t ap fè deplasman bonè jan w di. Se yon bal w ap fè.
Ou pa ka Se ou menm ki pral ki pral viv anbyans lan. Se ou menm ki pral enjoy. Men, m panse si pwomotè yo t ap jwe wol yo. Dayè se pwomotè a ki pou ta deside si yon pwomotè li pou de djaz li di men kiyès kap jwe avan. Ou dwe respekte l paske se yon kontra. Osi senp.
Osi senp ke sa byen ke gon bagay ki sot rive la selon e sòti T-vice te fè a. Ou pa wè T-vice pa jwe. Ya paske l te gen kontra pwomotè a pa respekte l. Sa yo se lòt bagay ke nap vini ansanm avèk yo. Alò pou nou chita vrèman sou sa ke nap debat lan. Mwen sincèrement m pa vin fè la morale personne men map di tout simplement yon moun. Non banm fon ti kanpo m pa dakò avè w. Non gen lè w pa dakò men. Non non non Luma
ekoute sa se pawòl Etchenmay. Lè w di ou pa vin fè lamou a la pèsonn, se modesti k fè w di l. Tande, tande chè zanmi. M konprann men tande bon, bon ta kite m fini. Tande. Nou, nou oblije fè l. Tande, tande.
Men sa, men ki kote m vle ale egzakteman. Lè m di w m pa vin fè moral a pèsonn ni nou pa vin pase pou pi bon. Men sepandan, quand on parle de Richie, on parle de Roberto Martino, on parle de Ti Dye. M sèten ke mesye sa yo ka ofri nou meyè espektak. Lè Richie pale, se Richie k pale. Lè Ti Djo pale, se Ti Djo k pale. Lè Roberto pale, se Roberto k pale. Osito ke se moun sa yo ki pran de pozisyon, osito ke se de moun sa yo ki ap kanalize oubyen ki deside fè l, y ap mennen moun kote ke yo vle ale a. Menm si yo pa ka anbake tout moun, men yo pral avèk yon bon pati. Maestro Richie. Paske nèg yo se lidè yo ye. Bien sûr. Maestro Richie son fanatik ou. Paske avan dèt lidè d'opinion, j'ai été fan, je le suis encore. Kòman ne pas admirer ce si grand talent que Haïti offrit nous? Kòman ne pas admirer yon si gran talan Roberto fè prèv? Yon si gran talan ke Ti Djo fè prèv? Fè danse plizyè jenerasyon. Men pou le byen de la mizik, pou le byen d'Ayiti. Mesye, ann fon yon ti dlo nan dife a. Paske Ayiti de no jou, nou gen ase. Tout sektè ladan l pa ka boulvèse. Se le moman pou nou ann pase men nan kou lòt. Divizyon an nou fè l twòp, e sesi a tou lè nivo, nan tou lè sektè an Ayiti. Nou bezwen yon diskou e de jès rasanblè. Mesye, m pa konnen, n ap pale de Richie Senk Dwèt, Senk Kontinan, Senk Sans Plizen. N ap pale de Li pa vini. N ap pale de Vagabon for Life. Lap pale de mwen pou kob. Ti joseni. Triyè.
Ya. Mesye.
Nap pale de. Inosan. Ti vice roberto. Nap pale de medikaman. Nap pale de. Gason an komè. Gason an komè.
Nap pale de. Kanaval CEC la kalite.
Ou bann bagay a siksè. Mesye. Ou bel bagay nou fe. Bon leve nivo an li trop wi. Men l fon depasman de swa pou le byenèt de la mizik ayisyèn. Avan baw pale, nou te ka di plis men nou oblije tounen sou sijè sa. Men gon lòt bagay mwen vle touche menm paske m te mansyone l ane alèt. Zile! Zile! A wi avan menm ke nou fè paralèl la. Alò,

ki his le drapo pou di men atansyon le peyi egziste ankò. Nan menm sans Luma abòde a mesye, jere sa. Li pa bon. Anie Alerte. E pa bliye tan ap fè n lagè. Wi frè. Èske nou pa kite Anie Alerte pou Pase
Sa pawòl Sa se pawòl Etienne Maillet. Wè, il faut dire tou. Ce que les autres n'osent pas dire. Pawòl li, vwala. E sa k pawòl li Chema, e se, se pwisans. Men sèlman.
Che,
wi, avan w di sèlman, Luma, pou n, pou n fè yon ti retounen, chak nèg rete nan w, rete nan plas ou. Klè.
Mèt djaz la rete nan mèt djaz. Rodney Noël rete nan fè bal. Ti Blan, ou se pwomotè.
Non ti blan se maestro. Non ti blan wi ti blan se ansyen manager disip aktyèl manager Bedjine kadilak se de kòmsi misye jis rete nan plas nou atis lan se mizik lan wap fè luma se pwomotè a ke kite luma pwogamew ou pa bezwen enfliyanse pwogramasyon luma a. Ekoute, bon, poukisa? A kèl fen? Ok, yon ti kesyon, poukisa?
Poukisa? Gen anpil bagay, gen anpil bagay nou ta ka pote kòm eleman de repons. Men monchè, se yon sijè ki, m panse ke nou di anpil sou li, men pa kont, gen anpil lòt bagay ankò pou nou di. Se tounen pou nou tounen sou li. Toutafè, wi, wi, wi, wi.
Paske, letan nou fè lagè, on è byen oblije de mèt un terme. Men pa kont, On ne peut pas dire deux mots sur. On ne peut pas finir comme ça. Mm -hmm. Parce que gen zile, zile, zile. Kèt nou pale de zile an tank ayisyen nou konn sa l vle di. Men gen de twa mou pou nou pale de zile, gen plizyè lòt bagay. E Nou te pale de Annie Alerte. Annie Alerte, Zile. Zile, Zile. Wè chak fwa m di Zile m wè w souri w lève. Paske tu es Haïtien. Bien sûr. E tout moun ki Ayisyen, dèke yo pale de Zile. Sa vle di w kwa?
Zile?
Wè. Se kounye a sa pral depan de ki sans, de ki kontèks ke w pran l. Nou gen anpil bagay pou n di. Wi, wi. Se yon mo ki polisemik. Men,
etan done ke moman rive pou nou mete w fen, e tèlman gen a dire sou kesyon zile a. Men sa m vle di dabò pou moun k ap gade m yo konprann. M twouve gen yon mank de koyerans. Gen yon enkonpatibilite nan kesyon zile a. Toutafè. Pa sèlman li menm.
Enkoyerans sa yo toujou fè prèv nan milye selebrite nou yo sitou. E se sou sa, mèkredi, n ap vin pou n pale Rete konekte ansanm avèk nou sou Cholmike Live, konekte ansanm avèk nou sou Pawòl Etchemay sou Facebook. E avan menm ke nou ale, ankò yon fwa kite m envite w, pandan w ap gade nou la menm, rale telefòn ou, rale tablèt ou, rale laptòp ou, monte sou Facebook kounye a, tape Pawòl Etchemay, ban nou grenn abòne, pataje, like, kòmante. Si w te renmen l, fè nou konn sa.

Nap kontan entèaji avèw sou nimewo sa yo kap pase a. Merci beaucoup.